Nan yon operasyon sipriz lapolis mennen nan ba latibonit ebyen gason tonbe tankou mango pouri, nou pral gen detay nou pral gen enfòmasyon avèk repòtè nou ki twouve l nan savyen nan depatman latibonit ebyen bagay la vrèman konplike pou ti mesye viv ansanm yo ki twouve yo nan depatman sila a nan depatman lwès la lapolis lame dayiti itag swat mobilize Aprè gwo deklarasyon Christa fè, ebyen lapolis mete pye yo atè pou kapab fini avèk ti mesye sila yo. Avan nou antre nan detay nan sa kap pase nan ba latibonit lan, ann tande sa nap tounen. La sosyete kòman nou ye? Batay kare pou anndan peyi dayiti Aprè chèf gang Kafou a fin fè konnen li menase pou koupe kouran nan kapital lan si edh pa aji pou fè moun Kafou jwenn kouran, chèf gang Kanaran Jeff Kanaran fè konnen yo menm pou kounya antanke jeneral nan Viv Ansanm travay yo se pou rasanble plis moun nan geto yo pou yo tout ap viv ansanm e pou kounya nan plizyè geto kote ki genyen viv ansanm kote ki genyen gwo jeneral yo se tout moun k ap viv ansanm nan kanaran moun ap viv ansanm kwadèboukè kafou moun ap viv ansanm elatriye e chèf gang nan fè konnen si se lagè tou lapolis bezwen yo menm yo pare pou lagè sa vle di nan jou k ap vini la yo ebyen Bagay lan pral vrèman sere antre fòs de lòd yo anfas bandi viv ansanm yo pliske entènasyonal lan klè sou sa fòk Alix Didier Fils-Aimé elimine kèk gwo chèf gang oubyen poukwa pa elimine gwo chèf gang yo. Gen gwo tansyon la gè menm ki eklate nan depatman latibonit lan e fwa sa se lapolis kap frape. Lasosyete pou pandan wikenn sa la a, lapolis plis task fòs lan, nèg dwon yo, nèg elikoptè yo, nèg sa yo ap mennen la gwo gwo gè anfas bandi kokorat san ras, nèg yo anvayi kokorat san ras pou nan minit ke n ap pale la a. e byen bonè dimanch 24 me an, fòs de lòd yo gentan debloke wout nasyonal lan sòti depi Joanis pou rive Lakwa Peris. Kanta pou bandi, nèg k ap kouri kite pla men atè, nèg ki pran bal, ki pa ka menm rele, nèg k ap kouri lage kò yo nan raje, genyen k monte pyebwa lè lapolis dekeyi yo anlè an, sa k sot tonbe, sa k ret kwoke sou pyebwa. Donk, sitiyasyon an konplike la pou gang yo. nan depatman Latibonit lan. Pou tansyon politik lan pou anndan peyi Dayiti, lasosyete genyen responsab dwa moun nan pou anndan peyi Dayiti Pierre Esperance ki al pote plent kont jij Cyprien paske jij lan bay dcpj manda pou al fouye espas rnddh. Ebyen, nan kad ankèt k ap mennen sou dosye asasina Jovenel Moïse lan sitou avèk koze ti kanè sa ke Roudy Sanon te lage koze an nan lari depi lè sa Pierre Espérance pa nan Byennere pliske dcpj ap chèche ti kanè an lakay Pierre Espérance tankou chen fou Pierre Espérance pa kontan Menm trete jij lan ki te bay manda jij Cyprien de kowonpi e mande pou ke CSPJ li menm ebyen ta tranche an favè rnddh. Wi Pierre Esperance ki konpòte l kòm swadizan yon tou pwisan nan peyi a ebyen dosye ti kanè sa la sanse lage responsab dwa moun nan nan yon gwo kouri. Genyen tou lasosyete ansyèn minis afè etranjè peyi Dayiti an Madam Dominique Dupuy ki kontinye pran pwa. Wi. Madam Dominique Dupuy ap poze pyon la, e m pa kache di nou jan m ap swiv e kesyon eleksyon k ap pale an, jan tandans lan ap dewoule la, nou kapab di gen 3 moun serye oubyen gen 3 moun ke pèp lan ka mize sou yo ki pral nan eleksyon. Genyen Madam Dominique Dupuy, gen Guy Philippe e gen Muscadin. Bon, kanta pou Muscadin an li menm, sa se yon ka apa. Se tankou m ta di w, gen pil lòt kandida yo plis Muscadin. Paske depi Muscadin gentan di plip, li kandida, bon, lòt kandida yo si yo entèlijan, yo mèt al rantre anba Muscadin Si yo gen volonte pou ede peyi a, ya jwenn dyob. Men sinon yo pap kapab bare chouchou pèp lan. Apre sa ou gen madam Dipuy, ou gen Guy Philippe se 3 moun kap fè pwa nan eleksyon yo. Madam Dominique Dupuy kontinye ap poze pyon, mwen ap swiv dewoulman madam nan kote ke mwen wè kounya li bay diskou pi souvan, li prezante nan medya yo pi souvan. Map gade la gen yon seri de aktivite madam nan deja ap rantreprann. Donk yon moun kap swiv E konpòtman yon lidè, konpòtman yon kandida ou kapab di madam nan se yon potansyèl kandida. E pandan pasaj madam nan nan tèt ministè dè zafè etranjè, anfèt mwen menm de nature m pa moun ki renmen kritike moun. Men lè yon moun ou nan pouvwa antanke otorite si wap fè sak bon m toujou kritike. Madam nan li menm li te fè sak bon. Madam nan te defann Ayisyen yo ki an Repiblik Dominikèn e m pa kache di nou, revokasyon madam nan li sòti sou fason Dominique Dupuy te konn ap defann Ayisyen nan Sendomeng pase li te gentan al pote plent pou Abinader, li te gentan gon seri de aksyon ke l te kòmanse poze pou te pèmèt aske dwa imigran ayisyen ki Sendomeng yo respekte, e san konte batay ke l t ap mennen kont koripsyon. Men ou konnen, se yon sistèm, lè ou minis afè etranjè kote ke ou gen nenpòt 9 prezidan, ou gen yon premye minis, kòm si chak moun yo wè bagay la yon fason, se pa t yon batay ki te fasil. Men li menm li te montre ke li gen bòn volonte. E si, antanke yon milat, Si madam nan pat touche yon pwen sansib, madam nan pa tap revoke. Men, kounye a dout mwen vin genyen, se paske si w ap swiv enperyalis lan li menm Lèzetazini ki li menm toujou gen yon pa an avans nou, lè yo konnen yo gen yon kandida k ap sòti nan entènasyonal lan k pral poze kandida yon moun ki pral poze kandida an Ayiti konsa, Yo souvan gen dwa fè nenpòt fason, swa yo mete yon mwayen de presyon, swa yo achte l, m pè pou ke yo pa ta ap sipòte l epi pou l pa ta vin devni yon jwè yo. Men san pa sa, m panse ke pèp la ap kapab mize sou Madam Dominique Dupuy. E se si Madam nan poko menm anonse ke l kandida non. Depi byen lontan, m toujou konn ap pale de Dominique Dupuy, m panse ke se yon moun, e bon, si l rive nan tèt Leta, Menm lè l pa ta prezidan, li ta premyè minis, li ta minis afè etranjè se sur ke gen bagay ke madam nan ap kapab fè. Paske nan nivo ke peyi a rive la nou pa pral pran moun sèlman pou bèl diskou. Ou wè si e te pou diskou m pa t ap vin pale nou la de dam sa. Se paske m wè pandan sistèm nan pa t bon Yo te mete l nan pòs la, l te fè yon seri de bagay. Sa vle di li poze aksyon. Se pa yon seri de moun k ap kòm si bèl diskou sèlman. Non, nou pran nan twòp diskou, diskou sèlman p ap sifi. E sitou, lè yon lidè kòm si ekonomikman ou fèb, sistèm nan li posib pou li bre ou. E apre sa, n ap retounen sou koze Dominique Dupuy an wi, genyen la tou pou pandan wikenn nan, fòs de lòd yo ki lage dwon la o nivo de Site Letènèl, e nan rantre Vilaj de Dye, genyen tou moun Premye Avni, moun Fò Senklè ki pase move moman e k ap pase move moman nan lasosyete, paske fòs de lòd yo deside frape nan zòn sa yo. Byen rapid, ann rantre nan detay yo, ann swiv kòman tansyon an ye, n ap retounen. pou kòmantè. Anba lavil la fòk mwen di nou fòs lòd yo pap dòmi anba lavil la tanzantan e nou wè nèg izo ti lapli yo kap pran bon frap anba lavil la sòti bon m mèt di tout semèn nan sòti yè vandredi ki te 22 me 2026 la pou rive jodi samdi a la fòk mwen di nou gen anpil bagay ki fèt men yèswa Mèt di vè minwi, inè di maten yo pral nan dezè yo la te gen anpil dwon ki t ap tonbe kit sou gran ri a men nan ozalontou nèg izo yo donk te gen blende la tou men gen anpil dwon ki tonbe anba lavil la se sa m toujou ap di a gen moun ki dakò avè m gen moun ki pa dakò men ou imajine nou lè dwon sa yo tonbe gen pye sòl ki fèt donk nou panse gen anpil bagay ki te ka fèt ok paske lè dwon nan tonbe a. Epi gon pye sol ki fèt. M panse la rezilta yo ap vini yap pi bèl toujou ok rezilta yo ap pi bèl e nap jwenn plis baay atè a paske lè dwonn nan tonbe a tèt nèg yo cho ok tèt nèg yo cho la donk lè sa gen bon rezilta men anba lavil la yèswa e tout moun ki nan site letènèl vilaj ok vilaj e tout matisan tou e moun yo te vrèman pat dòmi paske vè janm di nou an minwi E inè pral nan dezè, e dwon yo ap tonbe, m kwè ant 3, 4 dwon konsa. M pa konn si l ka plis tou, men e dwon yo ki te vrèman e fè bon bri a anba, donk e anpil moun e te sou presyon pandan dwon yo ap tonbe a. Men e zòn pou nou konnen lapolis frape plis nan moman sa yo, se Premye Avni, ok, nan Riyèl Alèt la, E fò senklè, fò senklè a li menm e avèk e zòn e bò simityè pou antre salomon yo. Men zòn sa yo ta sanble gon bagay nan si nan salomon an nèg izo yo renmen nan fò senklè a tou paske salomon mèt tande lapolis fin fwape plizyè jodia la demen ou wè yo retounen pi rèd lè w rive senklè ankò kote olrit nou konnen senklè a li menm se olrit kap dirije zòn sa ebyen men se menm nèg izo yo toujou ok se izo ki pase olrit nan. St. Clair, malgre Olrich pa tèlman rete la kounya la, misye plis vire kafou, ok, misye plis vire kafou men nan moman an fòk mwen di nou se zòn sa yo, Riyèl Alèt la, Soudal, Premye Avni, ki zòn Fò St. Clair, Salomon, Salomon li menm Se youn nan zòn nèg izo yo renmen anpil malgre y ap pran anpil bwa kale la men se youn nan zòn yo renmen anpil men fòk mwen di nou fòs lòd yo k ap frape anpil anba lavil la nan sant vil la nan moman sa la tout jodi samdi a la 23 me a m kwè nan zòn vè sizè konsa la vè senk sizè yo la te gen bon tire a nan maglwa anbraz la ok donk maglwa anbraz la. M kwè l fini nan tèt ri Nikola ok tout tèt ri Nikola monte donk tout se Maglwa Anbraz la donk non li kite ri Nikola monte ok monte tout anlè yo nèt nan tèt riyèl Alèt m kwè se Maglwa Anbraz toujou men te gen bon jan ti ri a jodi a la toujou se fòs lòd yo e fas a nèg izo nèg ti lapli yo nou konnen ki okipe anba lavil la men gon fenomèn kounye la nan geto yo anba lavil la kote dwon yo tonbe souvan on fenomèn jèn gason ki sou beki. Genyen se se yon pye, genyen se yon men, genyen se nan tèt ou tande yo pran, genyen se je w tande k pete. Donk, se yon fenomèn ke m remake nan geto yo la anba lavil la. Bon, nan sant vil la, Matisan, desann. Donk, se yon bagay m pa ka konprann. Pase lè m di nou, depi dwonn yo tonbe gen, gen, gen koze. Ok? Chak dwonn yo tonbe gen koze k fèt. Donk, pa bliye, rete branche. Dimanche 24 me 2026, mwen panse nan deba pou relouvri wout Gresye a rive la, majistra Gresye a, bon, majistra enterimè Gresye a, li ta sipoze pale pou li klarifye kèk pawòl k ap pale nan lari a. Li ta sipoze pale, donk bay yon pwen de près oubyen yon konferans pou laprès pou li di nan tout sa k ap pale yo konsènan antant. Ebyen katèl enterimè meri gresye a ta fè avèk bandi yo, kisa ki verite nan koze sa? Donk m mèt di tout moun kap pale la yo, eske nou ka mete l nan kad voye monte? Paske m mèt di ni bandi yo, m pa kwè bandi yo pral di, malgre ta gen yon antant, bandi yo pap janm di l men majistra gresye a m kwè li dwe.